Rezon ki fè ke mwen menm mwen pa poste se paske m pa vrèman wè ki videyo m te kapab fè pou nou anplis se kòm te gen lòt aktivite ke mwen t ap fokis sou yo ok videyo jodi an se yon ti vlog epi li gen yon haul ladan li tou ki se Hall yon ti bagay tou piti, yon ti hall tou piti paske mwen te konte fè yon vlog pou nou maten an pandan ke mwen menm mwen te soti, mwen te ale nan mall la, m te bezwen achte kèk bagay e pa pou mwen byen sur, kèk bagay pou ti pitit mwen an donk mwen pa t gen chans pou m te filme yon video total, yon bèl vlog pou nou Malgre m te pran ti kèk kèk ti imaj men paske te plen moun ok paske se weekend jodi a e samedi se weekend epi gen anpil moun epi li fè cho nan moman donk gen anpil moun nan mòl lan m pat vrèman enterese pou m te filme la m di konsa ke epi m potkò menm fè entwo videyo a tou donk m ta fè prese m pat gentan fè entwo a kounya m di yow poukisa m pa tou pwofite fè yon ti hòl montre nou Kèk ti bagay m rache. Donk, yes! Mwen swete nou tout anfòm, ke tout bagay anfòm pou nou, ke nou ap kontan enjoy ti tèt video a, ok? Paske m konnen sa fè kèk tan ke m pa poste, vrèman dezole. Jan ke m t ap di nou an, ke mwen nan yon pwogram, ki se pwogram Pou w kapab pèdi pwa, ok, mwen rantre nan yon pwogram ki se yon pwogram pou w kapab pèdi pwa. Se yonn nan rezon tou ki fè mwen menm mwen pa vrèman poste, mwen plis fokis sou sa paske paske jan ke nou kapab wè nan moman an, se videyo haul k ap mennen sou YouTube la, sitou nan kominote nan kominote ayisyen an, se videyo haul yo k ap mennen e ke yes m ta renmen fè jan de videyo sa yo tou petèt ke l te kapab Ede chanel lan kom avanse ou konprann. Donk men m pa ka pa fè yo paske paske mwen pa vreman alèz nan po m ok paske m gen yon gwo bidon ok ke m ap travay pou m wè si m te ka erezman kounye a li komanse kase donk. Jan kem di nou an m nan yon pwogram mwen gen yon coach, si tout fwa ke ou menm ou gen pwoblèm vant ou, ta bezwen ke ou ta jwenn ou ta bezwen moun ede w pou avanse e pou ede w pèdi pwa, pou konseye ou epi avèk de pwodui tou ki vrèman bon pou ede w kase vant, kontakte m. M ap mete Instagram mwen la, nou kapab kontakte mwen, m konnen anpil nan nou konnen Instagram mwen deja, nou kapab ekri m sou. Esta ok So yeah Ok guys so yeah M pral montre nou jan ke m di nou an M pa tèlman M pa vrèman ale pou m al achte yon bagay yon pil bagay espesyal se jis yon sèl bagay m bezwen ki se yon ti tenis pou pitit mwen an donk epi Li te fè li fè cho jan ke m di nou an, chita lakay wa fanyen te jis soti epi fè yon ti fè yon ti mache. Men depi w soti, ou antre nan mall, li ra e difisil pou w pa soti avèk yon bagay. Ok, donk la m pral montre nou kisa mwen menm mwen achte pou demwazèl la. Ok, so rete swiv.

Pòfè, ki se yon ti tenis. Ha! Li preske menm koulè avèm wè, li match ansanm avèm. Ki se yon pouma, ok? Mwen achte yon ti tenis pou li. Li vrèman bèl. Pa konnen pou nou, Mpa konnen ou menm ki ap gade video m si w gen timoun tou tout sa men demwazel sila mpa konprann pitit sa renmen jete bagay piye l se yon bagay ki dwòl yon bagay ki biza li pa janm pap jete bagay piye l donk tout tan fò ap achte yon nouvo bagay pou l donk m achte yon tenis epi ayy pandan ke mwen te lòtbò an tou m te tou antre nan H&M Alè m jwenn yon spesyal, petèt ke mwen achte yon sandal. Wè, li te vann, li te nan, li nan oferta. Li te nan oferta. Se yon bèl ti sandal. Ok? Paske nan moman sa li fè cho anpil. M panse ke, sa, Lap bon kanmèm. Lap Lap bon pou ete a. Lap bon pou moman chale an la ki se moman vela nou an. Lap vreman bon. Nan plis ankò li pa chè. Ok. Li pa chè. Li te vann an 10.000 peso. M jwenn li nan 50% Berk, nan 50 pousan deskwento ok, m peye l 5000. M ap mezire l m ap montre nou aprè. M ap mete videyo a la pou nou kapab wè. Epi, mwen te antre, m di nou, nou byen konprann. Èske nou byen konprann sa ke m di a? Mwen te ale jis pou m te achte yon bagay epi pou m pase ti tan manje bagay sa yo men. Malerezman, manje yo pa ka manje lòt bò a paske fòk ou pran vaksen pou yo ba w aksè, fòk ou pran vaksen, 2 dòz vaksen yo. M gen pou m ta pran dezyèm nan, m pa janm al pran li. Donk, pou w kapab gen pas sanitè nan, pou w kapab konsome anndan. Donk, m pa t genyen li. Donk, achte bagay m vin manje lakay mwen. So, m gen tan manje. Brèf, sa chanje koze. M ap rakonte nou lavi m. So yeah apre sa m achte yon ti rad. M gen ti rad sa paske l nan moman chalè. Li vrèman vrèman bèl. Yon bèl ti rad. Yon bèl ti rad fleri paske nan moman la nou nan prentan ok. Pou prentan, pou sezon prentan. Masyon tirat yo vrèman pa chè. 11 mil. Li vrèman pa chè. E pi. Yon bòt sa mwen pwè de tout. E pi masyon lòt tirat mwen kò. Nou ka wap wè. Se yon bèl tirat. Franchman, ou menm ki ap gade videyo, sitou si ou isit, an, Meyè fa meyè kote pou al achte rad ou ki rad sitou rad pou timoun ki pa chè m konseye ou ale achte yo a shein paske yo pa chè ok m gen presyon se kote ki vann pi ba chè pi ba pri ok nan nan nan nan peyi sa apre sa paske bagay la pi chè ke li zara pi chè men zara tou konn gen bèl ti bagay apre sa m achte sa Ki se yon ti pantalon, yon ti kolan ki gen 2 ti koneko ladan li. 2 ti zorèy lapen. 2 ti koneko ladan li. Ok? Li vreman bel. E pi yo pa chè, jan ke m di nou an. Donk, apre sa, mwen achte yon ti sandal. Yon ti sandal pou sezon an, paske se moman sezon, se sezon chalè, donk ti moun kapab mete sandal, yo kapab mete jan de bagay sa yo, paske w ap bezwen nan mete tenis, paske l fè cho, ok? Paske ou fè preske tout ane an, w ap mete tenis, w ap mete bagay. Chosèt, bòt, paske isit toujou fè fredi. Donk, lè ti moman chalè a, ou jis pwofite. Donk, mwen chante ti sandal. E pi, mwen panse se tout bagay. Mwen panse se tout bagay pou kòl lan. A! Mwen jwenn yon ti chèn. Mwen achte yon ti chèn lòt bò a. Mwen bal tou mezire l avè nou. Ayayay! Mwen chèn sa yo vrèman ap mennen nan moman tou. Chèn ki gwo meday sa yo. Y ap mennen anpil. So, m di, poukwa pa hein? Mwen va achte youn. E pi, ta chèn ansanm avè nou. So yeah. Vini. Chèn nou kapab wè an, se yon bèl ti chèn. Mwen, se yo k ap mennen nan moman, jan ke m di nou an.

Se te tout ti videyo sa ke m te pote pou nou. M ap konplete li ansanm avèk lòt videyo, lòt pati, ti pati ke m te pran. Ok, pandan ke mwen te nan lari an, pandan m te nan mòn lan, donk m ap konplete li ansanm avèk sa. Mwen espere ke nou te enjoy videyo an, ok. Mwen kontan retwouve nou, ok. M panse ke m ap fè ankò Map fè efò pou m kapab poste plis video pou nou. Pwochèn video m panse ke map poste, map poste video kote ke map esplike nou de pwogram nan e de kòman sa ye e si tout fwa ke ou menm ou ta renmen patisipe la dan li ok. So yes, jan ke m di a m espere ke nou te enjoy video a, si w te enjoy li pa bliye ban mwen yon like ok, abòne ak chanèl lan si w poko fè sa epi si w ta renmen wè video poll. Video kap mennen nan moman an, video kod, video cheve, bagay sa yo. Jis ekri nan komantè la, ok? Ekri, voye zanmi w vin abone, an konsa pou m kapab ankouraje, ok? Pou m kapab fè video, e konsa tou, menm jan avèk lòt youtoubè yo ap jwenn moun, ap jwenn konpayi travay avèk yo, konsa tou ke si nou ede m, mwen kapab jwenn, e konsa m ap pote bèl video pou nou, epi, kote ke tou nou kapab jwenn Nan kapab patisipe ok nan ajan deskwento kote ki pral gen konkou bagay sa yo so edem pou chanel la kapab grandi ok epi pa bliye al swiv mwen sou instagram ki se mircristy 19 ou pap regrèt paske m poste la chak jou chak jou m poste sou instagram so an story byen sur an story so m swete ke nou pase vizite mwen nou pap regrèt guys so yeah m kontan.